Ou konn zafem mpap goumen avek nenpot moun isi mpap goumen nenpot koman isi mpa diw mpap goumen non mpap goumen nenpot koman paske ou bat mwen ou bat mwen ou goumen avem ou kalem ou kase tet mwen ou fè tout figim lapolis vini ya retem tou dosye pou nou. Nou tou lè 2. Ou wè pou m gou m avè w. M pap janm gen rezon. Devan leta, m ka gen rezon. Mwen menm avè w m konnen m gen rezon. M gou m avè w. Men leta m kaka konsa. Ou wè ou batay. Ou gou m a misye, misye kase tèt ou kase tèt. Nou tou lè 2 anba kòd. Leta pap menm bezwen konnen. Nou tou lè 2 anba kòd. Ou bay poum goumen avè w sim pap gen rezon. Gon moun ki diw lach anpil. Ou pa konn sim lach zo. Ou poko janm kwaze avèm nan lari pou fout mwen yon kalòt. Kòman ou fè konnenm lach? Eske gon moun ki diw li bat Merizier deja? Ou poko ko janm konn sa. Merizier fè pridan. Merizier gon jan lap jere may li. Merize gon jan li jere tèt li poul pa nan tchobola moun poul pa nan zia moun men merize pa las konbyen fwa ou tande yon nèg kale merize merize kouri li vire ou poko janm tande sa men si yon nèg map pale avèw map diskite avèw ou dim sot deyò pou kase dyòl mwen mpa soti ou dim lach pou sa sa rele lach mpa konnen si sa rele lach paske nèg a gentan dim lap kase dyòl mwen deyò a sim soti why poum soti soti for what. E sa w rele lach la? Oh, m pa t konnen. Enben, se pou sa, zanmi m, w ap pran nan plizyè pwovokasyon isi. Ban m di w sa k pase yon zanmi m la aktyèlman la. M ap lonmen non misye, m ap pran reskonsablite m paske misye m fè wout la avè l plizyè zanmi konnen. M pa vle pale pou m bay manti. M pa vle pale pou moun ap di manti, ou konn sa fè m ap lonmen non misye paske m gen moun k ap gade m la ki konnen lè m te nan wout la, misye se youn nan pi bon zanmi m ki nou fè wout la ansanm. Misye se nèg jalouzi, mwen menm se nèg anba lavil. M kwaze a misye nan wout la, epi nou fè wout ansanm. Misye rele Olivye. Nèg jalouzi, atè plat. Mwen menm se nèg anba lavil. M annik kwaze a misye anba raje a, epi m annik gade misye nan je, misye gade m nan je l wè se mafya m ye, li se mafya tou, epi nou fè wout la ansanm pou jiskaske nou rive Amerika. M bay bo sa k pase misye. Menm jan gen moun ki mari ou oubyen ki madanm ou, depi ou ret avè l, ou pa, ou ret avè l, ou ap pèsiste ret avè l, e anyen pap janm mache byen pou ou. Paske antre nou gen yon bagay ki pa mache. M pa konnen si se. Lespri nou ki pa fè akò, sa pap mache. Se menm jan pou zanmi tou. Gen zanmi ou byen avèl si ou pa detache ou de zanmi sa, wap nan pwoblèm. Gen malè ou tonbe sou yon zanmi k mete ou ladann. Li gen yon espri tapajè nan li, li gen yon espri, vye espri sou li epi ou menm se la ou kole anba zanmi sa epi bloup li nan yon tou nan yon zente. Bloup! Otomatik. Klè! M pral ba w mwen Maulivie istwa nou. Mwen Malouivie, nou kontran baraje Panama. Depi Kolonbi nou kwaze. Pandan nou pral moute ti bato Panama epi misye gade m nan je m gade l nan bato a epi nou bay. Epi nou rive nan raje Panama epi nou fè wout la ansanm. Tankou si nou de nèg nou te fè wout la ansanm. Men se an baraje a nou kontre. Mwen malivye mwen ma olivye nou zanmi nou nou damou mwen ma misye len vle zanmi tout moun wè nou anba raje a gade depi yo wè nou tout moun tonbe ri paske mwen ma misye nou fè yon sèl anba raje a kisak pral pase m vin reyalize mwen menm a olivye nou pap ka fè wout l ansanm poukisa. Gon bagay mwen menm a Olivier ki pa mache antre nou 2 a. M pa konn si se mwen menm oubyen si se misye. Men m pral libere misye, m pral libere tèt mwen tou. Lè nou rive Costa Rica, Nicaragua, chak lè nou pran yon ti bato oubyen nou fè yon vwayaj, yo arete nou nan wout. Chak lè nou moute bato ansanm pou n al pase pou n al tonbe Nicaragua, Gad chèf arete nou klèk klèk de zèl retounen dèyè kostarika nou pran raje wout a pye nou pran nou peye pou pa yo toujou arete nou di a gon bagay ki pa mache antre mwen ma olivye m sorry m sorry pou olivye m prale kite olivye. Yeah m bale kite olivier map libere olivier map libere olivier mwen map libere tèt mwen tou men si olible si olivier vye konprann la konprann sam fè a but map libere tèt mwen m pa kapab chak ta pandan olivier kouche nou kouche anba yon kamyon konsa nap dòmi a e kamyon ki rive nan fontyè kap ki fè baz yo epi pou yo tyeke yo pou yo pase pou yo pase nan fontyè a epi nou menm m ba nan carel poze yo avèk carel poze carel kite carel la toujou tann mwen map vin sou carel poze w epi. M kite Olivia ap dòmi anba anba a kamyon an, mwen menm avè l nou dòmi menm kote anba kamyon an, m kite Olivia ap dòmi l ap wonfle epi m leve depi nan aswè nou te gen yon bya nou m mare pakèt mwen epi m fè yon bya m kite Olivia ap dòmi anba kamyon an Olivia pa konn si m ale m pral montre w kote lè 2 moun nou nou ka vle zanmi nou ka vle ret ansanm men gen yon espri an antre nou ki pa vle ou pap dakò sa e bagay granmoun k ap konn bagay sa yo ou pap dakò bagay sa yo fò w sot nan gran bitasyon pou w konn sa m ap di w. Manmi fè vwayaj mwen an, m kite Olivia ap dòmi, m ale, m tou ale nèt. Nèt al kole, pa gon gad ki kenbe m pou jiskaske m pase Nicaragua m tonbe Guatemala. Tchoup! M rive m pran pri, m rive Mexico. M rive Meksik, m gentan nan prizon. Yo fèmen m pou m fè prizon pou yo ban m papye pou m lage, epi se lè sa m wè Olivia anndan prizon an. Olivia pa t anndan prizon an. Olivia gade m li ri. M gade l m ri tou. Li di sa k genyen mafya? M di yo, jan w wè l la a Izo. Li di epaw lage kite m bandi fòm te lage zo paske mwen m avèw nou pa mache zo nou pa match gon bagay ki vle nou pa ou pa remake chak lè nou fon vwayaj ansanm epi nou pale m diw pè kounya la nou vin kwaze la m se dyelil ye kò li banm wap wè sak nèg pòtoprens lan li gentan byen konprann byen rapid kò li banm a kolèt dyelil ye epi. Olivier vini? Ki bò Olivier tonbe? Olivier tonbe Olendo menm kote avè m. M desann kay yon zanmi, Olivier desann kay papa l. Olivier desann kay papa l, kote l jwenn tout afè l fri ap tann li. Kabann, tou gen televizyon nan chanm, tout afè Olivier fri, rad tenis kote nan pandri. Papa misye te gentan konnen l ap vini, prepare pou misye ki t ap tann li. Olivier! Epi Merizye, anndan ka yon salon ka yon zanmi. Nou ka nan wout la ansanm, nou pa gen menm destinasyon, nou pa pral menm kote. Vizyon nou pa menm, chemen nou pa trase menm jan. Olivye vini, li jwenn kay, li jwenn tout bagay, ap tann Merizye nan salon. Paske m pa t gen moun mwen menm. Ka yon zanmi. Plat! Olivye yo te koz annik rete konsa, sou premye manda Trump, epi Olivye gwo sèl Kanada nan tèt li. Canada yo mafia Canada liye mdi a si Canada liye Canada nou prale mdi misye nou prale nou fin planifiye demen maten poun lage epi nan aswè mkouche atè a nan salon an kay zanmi an epi Golic te dim non ou pa kal Canada ou pat gen destinasyon pat pou Canada gon vwa k pale avèm ki di destinasyon pat pou Canada se te lèw te vini poko gen mayen pouw al Canada ret la. Lè misye rele m nan Denmak, li di, Yo, n ap lage? M di, Non, m pa prale zo. Gen zanmi ou tache avè l. Gen zanmi ou tache avè l. Gen bagay antre nou ki pa mache. Ou gen bagay avè, ou gen bagay sou ou pa konnen, zo. M di w sa deja. Ou gen bagay bitasyon manman w, bitasyon papa w, whatever sa li a. Ou gen espri k ap mache avè w, ou pa konn bagay sa yo menm. Ou pa konnen yo. Ou ka legliz, w ap pwopòz dam misyone, ou ka pwopòz pastè w, ou ka pwopòz bullshit ou. Ou gen bagay ki mache avè w, zo. Ou gen pwoteksyon k mache avè w pa konnen e ki pa fè akò a lòt moun, ki pa zanmi lòt moun. E lòt moun nan tou l gen pwoteksyon pa l ki pa akò avè w nan mouda w. Li pa vle nou rete. Sa fè tout jounen n ap goumen, n ap fè diskisyon antre nou. Batay san sès, san anyen, epi n ap goumen. Ki sa l ye? Se espri pa m nan avèk espri pa w la ki pa mache. Yo pa zanmi, yo pa konekte. M vin remake, depi lè m t ap pede fè wout Laolivye a, Nou pat ka mache ansanm nan. M di si m al Canada misye ta sanble se menm bagay la li pral di, m di m pa prale, m pa pral Canada. M kite Olivia ale poukòl. Olivia toujou ap di m, yo mafya a bay, Canada a bay, tèt bay, tèt glas, m di a men poze zo, tèt bay. Lè m pa janm tande misye, lè m resi vin tande Olivia. Li dim yo, Olivier dim yo mafya a, m gen pwoblèm la, m di sa w genyen zo, misye di a m gen pwoblèm la men bagay, m pral nan kot, m di kot poukisa, bay imigrasyon kankou ou pral nan kot kankou pou pou papye, kankou pou azil ou, misye di non monchè e pa sa monchè, m te gen pwoblèm la men nan yon fanm, e avoka m pran pou mete m deyò, m te nan yon prizon, epi apre sa tou, M peye kòb e pou m lage sou bòn men m toujou ap mache devan jij. M pral devan jij la m pa konn sa k ap pase mafya a m gen tèl jij tèl lè. Olivier. Al nan prizon. Gentan nan prizon Kanada. Ale retou ale retou. Olivier. Nou fè tout raje nou ansanm. Depi lè misye fin di m sa m pa janm tande anyen de li. 2 zan pase 3 zan pase 4 lan pase m pa janm tande anyen de Olivie m di what's going on nòtrejou lide m frape sou Olivie m pran machin mwen m pran truck mwen m kondwi m al kay papa misye lè m rive m pa jwenn papa misye m jwenn tonton misye m di tonton an ou sonje m. Sezi ya m raplem de ou men m pa fin twò sonje m di ayy zanmi Olivie lè Olivie te fèk vin isi m te vin avèl nou te konn vin la l di yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey m sonje w men m sonje w m di kòman sa ye l di monchè tout bagay anfòm m di monchè m pase la men m pase wè nou paske m sa fè lontan l di monchè m sa fè m sa fè m plezi wi m di frè m kot Olivie paske m te konn pale a misye m pa janm tande l non hehehehe avèk tristès men. Avèk tristès misye pral di m. Olivier kondane nan prizon wi menn.